Ekip Lyon an jwenn kalifikasyon l pou final Lig dè Chanpyon an nan zafè foutbòl feminen. Yes! Lyon e Melchidaël Dumornay kalifye pou la final de la Ligue des Champions. Se yon trè bòn nouvèl, se yon gwo bagay ki pase jodi a maten an lè ekip Lyon an elimine fòmasyon Arsenal lan. Nou jodi a 2 me 2026. Match sa fini 3 a 3 a 1. Lyon genyen match foutbòl la. Lyon te pèdi match ale a, an demi final ale. Nou sonje defèt sa a fas a fòmasyon Arsenal lan e kote match la te fini 2 a 1 nan avantaj Arsenal, chanpyon an tit. E san Melchie Daelle Dumornay nan match foutbòl lan. Sa ki evidamman te soulve anpil kestyon sou eta de fòm fizik Melchie Dumornay. Sètènman. Li pa anfòm, se sa k eksplike ke l pa jwe, li pa t jwe alale e li rate plizyè match pou Lyon dènye tan sa yo. Men jodi a, li te de retou, de retou nan 11 de depa ekip Lyon an e sa fon gwo diferans puiske Lyon genyen match lan 3 a 1. Melchie te titulè an pozisyon de dezyèm atakan dèyè Ada Hegerberg. Epi te gen Brent e Diani ki te jwe sou lè kote nan atak ekip Lyonèz la. Lyon te oblije gen yon pozisyonman pli ofansif nan match la paske fòk li te al dèyè genyen match la e se te sèl chans li pou l te elimine Arsenal puiske l te pèdi deja match ale a. E nan match sa a ekip Lyon an fè yon gòl anile an debi de match, yon kout tèt de Hips. Bon. Var retcheke e yo estime ke te genyen yon pozisyon de hors jeu sou aksyon an paske gen yon jwez Lyon ki te pratikman bare vizibilite, vizyon gòlkipè Arsenal la malgre ke se te sou kònè, yo te donk sifle yon pozisyon de hors jeu sou. sou ekip Lyon an. Gòl anile, Lyon ap domine match lan, 68 pousan de posesyon de bal sou lè 15 premyè minit de je, Lyon pral make premye gòl lan. Melchie Dumornay fon apèl an pwofondè, li pase nan mitan 2 defansè Arsenal, aryè Arsenal lan Moy, takle an reta, li pa jwenn boul e li pouse Melchie Dumornay. Li pa sèlman pouse Melchie Dumornay, men li egalman teke pye Melchie Dumornay ki te an avans sou li nan moman aksyon sa a. Donk, penalti, fò m di nou var te al regade aksyon an pou wè eske te gen penalti e. Penalty valide san pwoblèm lè abit la al gade nan monitè a li wè trè klèman ke te genyen yon fot de jwè Arsenal la sou Melchie Dumornay. Penalty pou Lyon, Wendy Renard pran balon l, ventyèm minit de je, li rate penal la, li choute li rate. Bon, ou rechoute, poukisa yo mande penal la fò l rechoute paske lè var la al gade yo wè ke gòlkipè Arsenal la te gentan kite liy de but lan Anvan menm ke Wendy Renard te choute boul la. Nou konnen ke gòlkipè a fòk omwen yon pye l sou liy but lan, sou liy kan an, liy gòl la, anvan menm ke gòlkipè a, e alò pandan chout la. Donk malerezman pou Arsenal, penalti rechoute, Renard repran boul li e li konvèti penalti a. 1 zero, ekip Lyon an ouvri skò. Lyon ouvri skò e Wendy Renard son jwez deksperyans e ki fè kanmenm 133 match de Lig dè Chanpyon nan karyè l, se te katriyèm gòl li sou penalti sezon sa a. Lyon mennen donk 1 a 0, answit Lyon mennen 2 a 0 sou yon gòl de Kadidiatou Diani ki reprann yon kònè nan dezyèm poto an, yon bèl efò akwobatik ki te pèmèt Lyon mennen 2 0 nan match lan nan 36 zyèm minit la. E fò m di nou ke Lyon jwe yon aksyon an fen de premyè mitan an kote Melchi rate premye kontwòl li a e ki te yon ti pe gaspiye aksyon an. E te gen yon bèl opòtinite de 3 zero pou Lyon men Melchi pa t fini aksyon an byen. A la mitan se te donk 2 zero a lavantaj de Lyonèz yo ki t ap mennen sou ekip Arsenal la 2 a zero. Tren an t ap byen mache. Nan dezyèm mitan an, Arsenal vin monte volim nan, yo choute sou poto, yo fè gòl rediksyon eka lan nan 77 tyèm minit match lan, sa ki te vin mete 2 ekip yo a egalite sur l'ensemble de la série. Defèt de Lyon a l'ale 2 a 1 e Lyon te vin ap mennen 2 a 1 a se moman nan match la. Donk egalite. Epi egalite sa a pral, m ta ka di Melchie an konbinezon ak Brent pral anile egalite sa a avèk yon konbinezon an fen de match, 86 yèm minit de je, Melchie ki nan tèt, an plen aks, pratikman manch malèt lan, yon pti pe an retrè, fè yon ouvèti sou le kote dwa, ok, li jwenn, li vrèman byen jwenn Brand ki fè frap sa a ki te mete Lyon devan a 3 a 1 nan match foutbòl lan. Lyon donk vin mennen 3 a 1 ki vin ba li avantaj la sou seri a e fòm di nou ke var retcheke pou gade eske te gen pozisyon avanse, pat gen hors jeu, gòl la valide e se te donk 3 a 1 pou Lyon, skò a rete la malgre 9 minit de tan adisyonèl. Donk bèl viktwa pou ekip Lyon an ki elimine chanpyon an tit lan Arsenal. Evidaman nou menm nou te gen zye nou fikse sou Melchidaël Dumornay, son retou nan 11 de depa ekip lan fè yon gwo diferans, dayè Li non sèlman te desizif sou premye gòl lan, yo fè penal la sou li, li pasè desizif sou twazyèm gòl lan, e li fini MVP. Li fini meyò jwez match sa, demi final retou desizif sa. Yes, li fini MVP e gwoup detid teknik UEFA evoke kesyon sa, yo di ke Melchie te ekstrèmman enpòtan e desizif, yo di ke le retour de Melchie était crucial Nan siksè sa, yo di ke kous an pwofondè li yo, men tou kalite pas li yo fè diferans lan nan match retou sa. Yo di ke se ekstraòdinè ke yon jèn jwez konsa ap domine nan mitan tout jwez deksperyans sa yo. Se egzakteman Parsemo